Amen Maten m santi m kontan, m santi m gen yon jwa sou kè mwen. Se yon opòtinite ke Bondye akòde mwen pou m kapab rive lakay ou maten an. Maten an m santi m vrèman kontan pou vwa mwen kapab rejwenn ou kèlkeswa kote ou te ye. Ou menm k ap tande m an pwovens, ou menm k ap tande m lavil, ou menm k ap tande m nan lòt peyi. M santi m kontan maten an. Paske mwen rive lakay ou avèk priyè matinal. Ou ka potko janm tande vwa m nan nouvèl ane sa a. Men maten ou menm ki potko janm tande m, petèt ou t ap ret tann pou m te swete ou yon bon ane 2021. M kapab konprann sa gen moun ki swete w anpil swè de pwosperite, de jwa. Egzakteman mwen aksepte. Men maten mwen menm Evanjelis Wang Belas avèk tout zanmi k ap tande m ak k ap koute m, m swete w bon konba pandan 2021 an. Paske se toujou yon konba. Amen. Eske ou resevwal maten an? Avèk tout zanmi kap tande mwen, kap koute m, kap jwenn pòtinite pou kapab tande mwen, petèt ou gen anpil sèvitè ki voye anpil swè pou ou, ki swete ou bon ane de pwosperite. Egzakteman mwen aksepte. Men maten mwen menm mwen vin di ou bon konba pandan 2021 an. Paske se toujou yon konba ke li ye. Amen. Maten an, mwen vin di ou yon grenn pawòl ki enpòtan. M ta swete tout moun kap tann ane 2021 sa. M ta swete w pran anpil pasyans nan machin nan, pandan w nan tren an, pandan w lakay ou, pou tande l. E m espere ke Bondye kapab beni w atravè de pawòl ke l voye pou ou. Ou konn sa m vin di w maten an ki enpòtan? Bondye chwazi pase avèk ou nan dezè a. Bondye vle fè wout dezè avèk ou. Bondye aksepte pou l fè wout dezè a avèk ou. Men an verite, li pa gen plan pou l kite w nan dezè a. Amen. Alelouya. Bondye fè wout dezè a avèk ou. Bondye dakò pou l pase nan dezè a avèk ou. Li aksepte pou l pase nan wout ki nan dezè a avèk ou. Men an verite l pa gen plan pou l kite ou nan dezè a.

Ou ka santi w gen tout pwoblèm. Lè Bondye pran chemen ki pase anndan dezè avèk ou, ou ka santi tout bagay parèt nwa e difisil. Lè Bondye pase anndan dezè avèk ou. Amen Ou ka santi Ah non, m fè twòp tan nan wout la Lè Bondye pran wout dezi avèk ou Desepsyon yo yo ogmante Imilyasyon yo ogmante Men sa ki enpòtan Mwen di w sa deja E map tounen di w li ankò. Li pa gen plan pou l kite w nan dezè a. Li pa gen plan pou l abandone w nan dezè a. Atè m pa konn ak ki zanmi, m pa konn ki jan de moun k ap tande m. Atè si m te kapab parèt bò kote w pou m ta di w se ou menm, pawòl sa a se pou ou. Men m pa gen pòtinite a paske non sèlman m pa rekonèt ou, nou pa viv menm kote, nou pa vwazinaj. Men Bondye kapab pale avèk ou maten an paske l konn pale atravè de sèvitè l yo. Konbyen fwa ou konn antre nan yon relasyon petèt mesye a petèt Madanm nan sa ka rive. Li pat janm panse si nan pozisyon sa ke w te ye. Li pat janm panse si se te jan de maladi sa ke w te fè. Li pat janm panse si e pwoblèm konsa ke w te genyen. Lè l rive nan mitan wout, li pa di w anyen. Men li gen yon pwojè, li gen yon plan. A, m pap ka kontinye ak entèl. Ou pral sezi wè, ou pral etone, nan mitan wout la lè w gad agoch, lè w gad adwat, ou gad devan, ou gad dèyè, w ap sezi wè ou pou kont ou. Ou konn pou ki rezon? Paske se a lòm ke ou t ap fonksyone. Men maten an, Letènèl dèzame, Bondye nou an, Li aksepte pou l fè wout anndan dezè a avèk nou. Li aksepte pou l pase nan chemen ki pi long nan. Men li pa gen pwojè, li pa gen plan pou l kite nou anndan dezè a abandone. Maten m vin di avèk tout moun k ap tande m. Ou menm ki ta santi wout la long devan ou. Aksepte ke w anndan yon dezè men ou pa poukont ou. Aksepte ou nan wout a men ki pase nan dezè a men ou pa ret nan dezè a. Maten frè m, maten zanmi m ou menm k ap koute mwen. M pa konn ki jan de pwoblèm ki mete w nan wout la. M pa konn pou ki rezon ke Bondye chwazi pou l pase nan dezè a avèk ou. Men maten m vin di w egzakteman sa ki enpòtan. Bondye pa w la pap janm kite w pou kont ou anndan dezè a e ni l pa gen plan pou l abandone w. Gen bagay ki parèt devan ou. Nan jan l parèt la, nan fòm ke l parèt la, nan fason ke l parèt la. Imènman palan, dlo pa ka ret nan je w, li bije koule. Wi, imènman palan, desepsyon yo parèt dwòl, yo parèt di. Ou eblije ou kriye, ou pleure. E an verite, an verite, gen kèk enpas ke w ap travèse. M ta swete anpil sèvant, anpil sèvitè tande m maten an. Gen kèk enpas ke w ladann. Menm ke w ta vle fè je w chèch pou pa ta kriye. Menm ke w ap peze pòpye je w pou pa ta, pou dlo a pa ta soti. Dlo desepsyon an oblije tonbe. Dlo imilyasyon an li oblije koule. Moman difisil yo oblije met dlo nan zye w. Paske w pap ret nan dezè a. E se youn nan rezon lè w wè yon sèvant, yon sèvitè ap temwanye ou wè dlo ap ponpaje nan je l, ou mèt kite l kriye. Paske w pa konn konbyen tan ke l te pase ap rele nan moman difisil yo. Amen Amen Maten ou menm kap tande mwen avèk yon dlo imilyasyon Ou nan tra chemen ki pase anndan dezè a pa vre Ou menm kap tande m avèk yon dlo amen pwoblèm yon dlo maladi Ou nan tras chemen ki pase anndan dezè a. Maten m vin di w bon kouraj. Bondye pa gen plan pou l abandone w. L ap toujou kanpe avèk ou. Pazapa. Mwen lè m rete m ta relanmri, m ta kriye. Men lè m sonje Bondye ki avèk mwen. Lè m sonje Senyè a k pa janm abandone m. Lè m sonje Bondye k pa janm amen, li pa janm kite m. M remonte m, m rejwenn mwen. Ou konnen nan moman difisil yo. Nan kapasite ke Dye genyen, nan moman detrès yo, nan moman amen, nan pakou difisil yo, nan wout ki parèt dwòl yo, nan wout ki parèt nwa yo, kote ou pa wè kote pou pase, kote tout moun kapab lage ou e abandone ou, kote ou kapab santi ou sèl ou poukont ou, Bondye, li genyen amen, Otorite e kapasite pou l ede w pou l mete w deyò. M pa konnen èske w chwazi pran pozisyon maten an avèk mwen. Ou menm ki pase tout ane 2020 an avèk yon dlo nan zye imilyasyon, yon desepsyon. Ou menm ki pase anba moman. Oh ane 2020 an avèk yon maladi k pa janm kitew. Amen la vwa de Dye di mwen di pèp mwen an depoze men. Amen kote kap fè yo mal la. Èske w konnen anyen pa enposib pou Bondye? Gen moun k ap tande m se pwoblèm lajan yo genyen. Gen yon lòt ekip k ap tande m se pwoblèm yon kay yo genyen. Gen lòt pòsyon k ap tande m, se pwoblèm papye yo genyen. Gen lòt pòsyon ankò, se pwoblèm travay yo genyen. Sa ke chak moun k ap tande m gen yon kantite pwoblèm. Gen lòt k ap tande se pwoblèm maladi ke yo genyen. Sante w about avèk maladi a. Gen yon lòt pòsyon k ap tande. Se pwoblèm pèsekisyon dyab rasyal k ap atake yo. Batay la anpil pou yo. Lavwadedye di maten an. Di pèp la depoze men. Kote k ap fè yo mal la. Di pèp la pou mwen, pandan yo sou jenou yo, pandan y ap priye avèk ou maten an, eseye prezante pwoblèm ou an anfas Bondye maten an. Ou kapab fè l avèk mwen maten an. M pa konn konbyen ekip moun k ap tande m. M pa konn konbyen pwoblèm ki anfas ou. Li enpòtan wi maten an. 4 janvye 2021 sa di Bondye. M te pase 2020 an avèk pwoblèm sa anfas mwen. Ou te ban m kouraj e fòs pou m batay. Ou te ban m fòs amèn pou m te lite. Pou m te pote viktwa. Gad kote m rive 4 janvye 2021. A no jou pwoblèm mwen an la. A no jou maladi m nan la. A no jou amèn pwoblèm k ap fè m kriye a li devan m.

Pa gon pwoblèm menm kote w ap viv o Brezil. Pa gon pwoblèm menm kote w o Zetazini. Pa gon pwoblèm menm kote an pwovens, kèlkeswa kote w te ye a. Pouvwa Bondye pa limite. Pouvwa Bondye pa separe. Ou kapab sou kabann ou, ou kapab nan tren an pandan w pral travay. Ou kapab anndan ofisin nan, ou kapab nan biwo a. Kelkeswa kote w te ye matin an, pase yon moman amen avèk Senyè a. Pase yon moman amen pou pale avè l, pale avè l. Amen. Menm kote wè ane a konplike. Menm kote wè bagay yo vin pi difisil. Menm kote wè bagay yo vin tèt anba. Bondye gen otorite e kapasite. Pou l etire w nan move pa nan pozisyon ko ye a. Mate ou menm ki santi fanmi w an danje. Ou menm ki gen pitit ou an danje, maten an prezante yo, prezante yo an fas Bondye maten an. Ou menm ki di maladi sa li parèt enposib, ou pa gen kòb ankò pou depanse, ou pa gen kòb nan men ou ankò pou ou al lakay doktè prive, ou pa gen kòb nan men ou ankò pou achte konprime an. Ou pa gen kòb ankò amen pou achte siwo a ou pa gen kòb ankò pou fè terapi maten an prezante sa bay Bondye maten an m ta di anpil jèn kap tandem Bondye pa gen plan pou l abandone ou. Ou menm maten an, pandan de twa ane, w ap priye pou kapab gen yon fwaye, chak moun ke w renmen avèk li, li ale. Ou menm ki te marye deja, fwaye a divize, l kraze. Ou menm chak moun ke w renmen, l gaspiye, l ale. Ou pa konnen maten an konbyen dyab ki kanpe kont ou pou pa janm anyen nan lavi Ou menm maten an ki depoze papye Ou menm maten an kap fil pou fanmiy ou Sa poko kapab reyalize Men maten an, maladi k anndan w lan k ap fè w mal la, doktè pa ka wè l, doktè pa ka fè anyen. Li parèt lou, li parèt enposib pou espesyalis la malgre l etidye sa. Maten pou w bon moman, maten an, amen, pou w pale avèk Bondye.

Nan peyi Ejip lakay Farawon. Bondye voye sèvitè Moyiz pou l al retire pèp la nan enpas ke yo ye, nan travay fòse. Apre Farawon aksepte pou pèp la ale kite peyi Ejip la, Bondye chwazi Pou l antre nan dezè a avèk yo nan wout ki pi long nan. Li di, M pa vle pèp la retounen. M pa vle pèp la gen emosyon ki pran yo pou yo retounen. M ap fè wout ki pi long avèk yo. Men sa k enpòtan, Bondye pa janm abandone yo ni yon jou anndan dezè a.

Paskel gon bagay lap di kanmenm nan dosye a. Bondye ka poko pale. Bondye ka poko di anyen nan dosye a. Men jèn fi jèn gason se pa paskel pap pale. Amen M santi gen moun kap tandem matin an Amen M santi gen moun kap tandem matin an Ou santi w dekouraje nan wout la men pou otan Bondye pale pou ou deja devan dyab yo Li di non sèvant sa poko ka mouri Paske m bezwen l amen. Ke Bondye beni chak moun matin an kap tande m. Ou kapab wè wout la parèt long pou ou vrèman, pou otan Bondye patisipe nan reyinyon an pou ou deja. Li di non maladi sa paka touye ou, li pap ka fini avè w.

M pa konn bi priyè maten an ke Bondye kapab antre maten an. Eske m ap jwenn pòtinite maten an. Pou m ta anbrase tout moun maten an pou m ta di w bon batay maten an. Bon konba maten an. Paske Dye pa gen plan pou l kite w nan wout la. Bondye pa gen plan pou l abandone w. Bondye pa gen plan pou l kite w pou kont ou. Bondye pa gen plan pou l kite w wont.

Men gwo moun ki konn ap batay nan dòmi lajounen nan je klè l pa janm pèdi se Bondye Letènèl dezame. An nou pran pozisyon maten an avèk mwen. An nou pran pozisyon avèk mwen maten an. An ale kote Bondye maten an An ale kote Letènèl dezame doktè pa ekselan Nou prale pou n lamante nou nan pye Senyè a Nou pral priye maten an pou la fami Dorcé Nou pral priye matin an pou Zico Dorcé depi kapital ki toujou mande èd de lapriyè. Nou pral priye matin an pou Bondye kapab antre nan dosye li yo matin an. Nou pral priye pou la sè Siz e sa fanmi depi an Frans. Nou pral priye matin an. Pou la se klè depi Ozetazini e san fanmi. Nou pral priye maten an pou la sè Nènè Pyè e san fanmi. Nou pral priye maten an pou la sè Kalipsilmèn e san fanmi. Nou pral priye maten an pou la sè Jaklin Dyeve e san fanmi, la sè Janwolan e san fanmi. Nou pral priye maten an. Alelouya amen. Pou la sè amen. Nanòt kadè e sa fami. Nou pral priye maten an amen. Pou la sè ou dlin mou delis. E sa fanmi? Anyen pa enposib pou Bondye. Anyen pa enposib pou Bondye. Nou pral kote Bondye maten an avèk espwa. Nou pral kote Bondye maten an avèk konfyans. Nou pral priye maten an. Pou frè Mervil Ostinè, sa fanmi, la sè Krisnèt Ostinè. E sa fanmi. Nou pral priye maten an pou frè Renel Jacob e sa fanmi. Nou pral priye maten an pou frè Junior Alexis e sa fanmi madanm ni. Pandan ane 2021 an ki wè yon ane an plis. Nou pral priye maten an pou la sè Kader Mirlène ke Bondye kapab beni w maten an. Nou pral priye maten an pou la sè Rosemary. Nou pral priye maten pou madam Pasteur Jonas Saintilien. Nou pral priye maten an pou frè Eric Toussaint. La sè Elisabeth. Nou pral priye maten an pou frè Auguste. Avèk tout fami ni. Nou pral priye maten an pou frè Paul et Moagino. Ki nan prizon depi byen kèlke tan. Bondye kapab chwazi pran wout dezè a frè m men w pap rete la. Nou pral priye pou la sè Jesilyene ki nan move enpas ki bezwen èd de lapriyè. Nou pral priye maten an pou la sè Katiana. Nou pral priye maten an.

Nou pral priye maten an pou la sè Arloud Oretienne ke Bondye kapab fè wout maten an. Bondye pap janm abandone w li toujou avèk ou. Nou pral priye maten an pou la sè Natacha. Nou pral priye maten an pou la sè Christella, la sè Jezila Franswa. Nou pral priye maten an pou la sè Lorette.

Nou pral lamante matin an pou legliz evanjelik misyonè. Nou pral lamante matin an pou la sè amen Jean Robert. La famiy alelouya frè milionò. Nou pral lamante matin an. Pou chak moun ki jwenn pòtinite tande nou sou youtube, sou facebook. Senyè maten an. Nou koube byen ba devan. Maten senyè nou postène nou byen ba. Pou nou kapab prezante yon pèp kap tande nou. a travè rezo priyè matinal. Pou n kapab prezante zanmi k ap koute nou nan diferan andwa, nan diferan peyi. Jounen maten an nan nouvèl ane sa a, nou konnen Senyè li pa osi fasil. Pou pèp ou a, pou pitit ou yo te kapab rive jiske la.

Jèn yo kap tande nou. Maten vin priye w pou yo maten an ki nan diferan peyi kap tande nou. Anpil ki pa kapab ankò, anpil ki dekouraje. Anpil ki pèdi amen espwa yo, anpil ki pèdi fòs yo. Anpil ki pèdi tout enèji yo. Anpil ki pèdi tout kouraj yo maten an. Kap jwenn pòtinite maten an tande nou. Gen ki ajenouye, gen ki pran pozisyon pèsonèl a yo menm. Gen se pandan yo nan tren an, Senyè, yo bese tèt yo, yo koube fwon yo, y ap tande priyè a avèk kas yo nan zòrèy yo. Senyè, nou konnen maten an pa gen anyen ki enposib pou ou. Paske w se Bondye k fidèl la, w se Bondye k kapab la. Maten nou prezante maten an, frè Amen Jean Roland, li nan men w maten an. Nou prezante maten an, sèvitè w la frè Guillaume Lanlujène. M prezante maten an, la sè Naniz Barou nan Kabarè beni w. Li gon pwojè, li gon dosye devan w anfas w maten an. Nou prezante maten an alelouya Frè Geken love ba ou maten an Frè Kalos Noel nan men w maten an Nou prezante chak moun maten an ki an difikilte Chak moun maten an ki pa kapab ankò Nou prezante maten an la sè Mari depi ozetazini Chak moun kap jwenn pòtinite tande priyè sa maten an. Nou pa bezwen esplike pwoblèm yo. Nou pa bezwen di ki kantite maladi ke yo genyen paske ou konnen yo. Maten an Senyè tanpri, pase lakay yo. Kote yap viv maten an. Nan mezon abitab yo, nan travay yo. Fè yon wout maten an, frè Renel Jacob al touche li. Fanmi ni nan menw. Nou konnen w pap janm abandone nou maten an. Patat m gen moun maten an dyab la atake yo nan fizik yo. Dyab atake yo nan sante yo. Dyab atake yo nan fanmi yo. Dyab atake yo nan travay yo. Gen tout tip de dyab ki kanpe kont yo. Gen tout de tout tip de dyab kap atake yo. Maten gen pil ki pa konn ki sa pou yo fè ankò. Gen pil ki wè ya bout, li lè pou yo ta delivre, li lè pou yo ta temwanye. E nou konnen senyè yo chak gen yon jou, yo chak gen yon moman lakay yo. Ou pap janm abandone moun kap chèche ou, moun ki renmen ou, moun kap priye ou, moun kap lamante nan pye ou, ou pap janm abandone nou. Maten Senyè nou leve yo ba ou nan kabare beni yo. Maten nou mande ou tanpri Senyè pase bò kote yo. Pèp Chili nan men ou, pèp Brezil nan men ou, pèp ki Ozetazini nan men ou, pèp Repiblik Dominikèn nan men ou. Tout zanmi ki avèk nou yo kap tande nou yo, yo nan menw maten an. Tèt ansanm chili a, tèt ansanm repiblik dominikèn, tèt ansanm amèn o amèn brezil, yo nan menw maten an. Gen moun ki marye ki gen yon dlo nan zye maten an ki bezwenw. Gen jèn fi k poko marye men ki nan yon karyè maten an ki bezwenw. Gen jèn gason aten an ki bezwen w maten ki marye fwaye a vle kraze nan men yo dyab vle amèn pati avèk yo maten an nou priye pou yo nou priye pou sa k pa kapab yo pou sa ki abandone yo nou priye pou sa ki dezole yo pou sa ki pou kont yo. Maten n konnen w fidèl nou konnen w kapab nou konnen w gran maten an aprè ou pa gen lòt ankò senyè aprè ou menm nou amèn genyen nou pa gen lòt moun ankò aprè ou menm ki ka ede nou pa gen lòt moun ankò maten nou envite w pase lakay yo maten nou envite w pou touche yo maten nou envite w pou manyen yo pou geri yo gen moun senyè sou ki ton semèn pase y ap peri. Gen moun sou ki tan mò a pase y ap peri. Gen ka se emèjensi ke yo ye. Estrèmman ijan maten an ou kapab pase touche yo. Nou priye maten an pou la sè Roberta. Tanpri Senyè maten an pase lakay li. Etanke yon jèn fi. Pase maten an pou touche li. Nou pran maten an pou frè Austin Yamontis depi Sirinam. Nou pran maten an pou pastè Brezier Dieufel. Papa nan pran maten an pase touche yo. Frè Milo Eugène, madanm ni. Pase touche yo maten an gwoup ki sa w pote pou nou. Gwoup Amen Betzata. Pase touche yo maten an. Chak moun k ap travay maten an pase w ap fè yon bagay. Nan lavi yo, nan vi pèsonèl yo. Nou konnen w kapab senyè. Nou konnen w fidèl. Nou konnen w gran. Nou konnen w gen kapasite e otorite. Chak moun ki pèsekite pa dyab rasyal. Chak moun dyab ap atake. Chak moun ki gen non yo nan kaye dyab la. Chak moun ki sou dosye si se sou plan dyab la pou fini avèk yo. Chak moun ki vann lakay bòkò. Chak moun ki vann lakay manbo. Chak moun ki vann nan chanprèl. Chak moun ki vann nan mèt siye nan gran kafou. Chak moun ki vann nan bawon nan grann brijit. Chak moun ki vann nan èzili. Chak moun, amèn, ki gen yon dosye lakay dyab maten an nan monn envizib, dan lespas. Maten nou priye w pou yo. Nou mande w tanpri, pran dosye a nan men dyab la. Chire l dan le non de Jezi. Nou priye w maten an pou chak moun ki an pèt de san. Chak moun ki ansent timoun y ap pede tonbe. Dyab a bre yo. Chak moun ki gen maladi amèn sinatirèl. Maladi enkirab. Maten n priye w pou yo maten an. Chak moun plan dyab la se pou yo pa gen fwaye. Plan dyab la se pou yo pa marye. Plan dyab la. Se pou yo pa janm reyisi yon mari lakay yo. Plan dyab la se pou pa janm pwogrese. Paske gen dyab ki kanpe depi nan anfantiyaj yo, depi nan vant. Gen anpil dyab reklame. Chak dosye ki parèt, li kraze. Chak renmen ki fèt, li pa bon. Chak relasyon, li kraze. Chak fiyanse, amèn, li pa bon, li kraze. Maten an tanpri. Lakay jèn yo antre. Nou konnen w fidèl, nou konnen w kapab. Pa gen anyen ki enposib pou ou, Senyè. Pa gen anyen ki twò piti pou fè. Pa gen anyen ki twòp pou fè. Pa gen anyen ki depase kapasite ou. Pa gen anyen ki pi gwo pase ou. Pa gen anyen, amen, alelouya, ki parèt difisil pou ou. Nou leve pèp la ba ou. Gen anpil nou pa konn non yo. Gen anpil k ap tande nou pa rekonèt yo. Gen anpil nou pa ka site non yo. Nou leve yo ba ou, Senyè. W a fè wout avèk yo. Gen anpil ki mande èd de lapriyè ki nan kaye priyè matinal. Ou konnen yo. W a pase yo lakay yo maten an. Lasè Chalina Louis, fanmi n nan men w, Bondye, w ap vizite li. Papa tanpri senyè fè wout. Oh alelouya fè wout maten an. Fè wout maten an la sè Antonia fanmi ni projè l nan men w. Wa fè wout maten an. Wa fè wout maten an. Madam pastè Thelisma Joseph wa fè wout maten an. Wa fè entèvansyon la lakay yo maten an. Ou fidèl ou kapab. Ou gran ou gen otorite e pouvwa. Tout bagay nan men w. Chak moun kap tande nou. Kap koute nou. Chak moun ki rete avèk nou depi dezan, depi twazan k ap tande nou, gen ki malad pandan tout moman sa yo, yo poko ka geri. Genyen Senyè wap fè wout nou pou yo matin an. O alelouya pou la sè Ilande Pierre, la sè Modeline Pierre nou pou yo matin an. O alelouya pou la sè Olande Excellent, pitit fi pa nou. Nou priye pou pitit li, pou fanmi li. Ou a fè wout maten an, paske ou fidèl, ou gran. Papa tanpri, dosye frè Ajenò Polemon nan men ou. Dosye, amèn, chak moun ki nan difikilte nan men ou. Maten n konnen ou kapab, ou ap pale. Ban nou fòs, ban nou kouraj, pou n kapab batay jiskobou. Paske m konnen w pap janm abandone nou, ou pap janm kite nou. Alelouya la sè Suze Gervil avèk tout pitit li, pwojè l yo, sante li, yo nan men w maten an. Wap fè entèvansyon. Papa tanpri vizite chak moun kap tande nou, kap koute nou. O amèn. Gen ki pa gen kontak nou. Se zanmi ki pataje priyè avèk yo. Touche yo, vizite yo. Wap fè wout avèk yo. Dan le non de Jezi. Dan le non de Jezi. Nou pa priye tanke moun ki bon Senyè. Men nou priye dan le non de Jezi presye kap viv e kap renye. O syèk de syèk. Amen. Zanmi nou yo nou swete ou bòn joune. Ke Bondye kapab beniw maten an e nou diw bon konba ane 2021 an. Anmase tout fòs ou pou batay paske se toujou yon ane de batay, de konba ke li ye. Ke Bondye kapab beniw e nou espere ke ou konprann nou. Bondye kapab fè tout sal gen poul fè nan lavi ou men se yon ane de batay, yon ane de konba. An nou mete fòs nou poun batay e nap reyisi. Yon branch cheve nan tèt ou pa ka deplase san pèmisyon Bondye, paske yo tout yo kontwole. Amen. Yon branch cheve nan tèt ou pa ka deplase san pèmisyon Bondye, paske yo tout yo byen kontwole devan je Bondye. Ke Bondye kapab beni ou maten an. Ke Bondye avèk ou. Nou anbwase ou. Amen.